Mezanmi ou konnen lavi a pa fèt pou wap panse avèl konsa paske konnen panse ka pote w ale sitou depi w chita ou pa gen yon moun bò kote w ou pa gen yon radyo bò kote w ap tande yon ti bagay pou ede w ou chita pou kont ou wap panse konsa. Bon m oblije panse paske lè w ap gade yon sèl ti pitit ou te genyen
vrèmanvre bagay yo pat twò bon pou mwen bon.

Ou mwen kisa Bondye te ka fè pou mwen si m te ka jwenn pitit mwen. Mezanmi.
Yon sèl ti pitit. Pitit pa w ou te genyen? Wi yon sèl pitit sa m te genyen. Ooh tèt chaje tèt chaje. E koulye a kisa w fè? Ou sèlman ap mande enfòmasyon de timoun nan? Wi m mande enfòmasyon men tout kote m mande m pa janm ka jwenn li. E koulye a etanke manman kisa w fè? Paske tout kote w pase w mande enfòmasyon de timoun nan w pa ka jwenn li. Kisa w fè? Èske w asèpte Jezi? Wi m fè sa deja. Ou konvèti deja?
Wi.

Krèm sa mele l tande. Ti dèyè l lit lit gade gade gade li pa yon bon tiyè moun. Male.
Muse.
Male.
So m nan yon kote yon lòt fwa ankò. Dakò. San mi, li menm nan gen tan vin kate san m. Bon. Sa yon pati ma tout mwen sa papa.

Sou yon kwa, sou yon kwa, ou te lave tout peche mwen yo. O Jezi. Bonjou demwazèl. Bonjou.
Kòman w ye?
Depi lè w gade m wè m byen. Non m pa ka di w byen paske m wè w byen move. Ou nan kote avè m oubyen w nan kote yon moun? Pèsòn.
An ok.
Demwazèl, Jezi renmen w wi. Ou pa ta renmen gen Jezi sa nan lavi w? Kiyès ki di Jezi renmen l?
Kiyès ki di Jezi? Jezi, se poutèt sa li voye m vin di w li renmen w, li vle sove lavi w. Li pa ka vin di m sa li menm? Jezi ka pase pa nenpòt moun, li ka voye kèlkeswa yon timoun, yon granmoun vin di w li renmen w. Son pwoblèm nou genyen menm? Nou pa bezwen konn pwoblèm moun depi nou wè moun se kanpe. Ou wè mwen menm ki sòti la, m gentan wè gen twòp pousyè. M gentan santi pye m twò sal. Kòman w santi pou w fè yon jounen w ap mache, Jezi m, Jezi sesi, Jezi sela. Jezi pa ka vin di m sa tou non. Sa pa ka ban m pwoblèm. Sa p ap nui m, sa p ap anpeche m nan anyen paske. Li p ap ban w pwoblèm e metye w. Konbyen w kwè w pou fè ladan l? Oh anpil kob. Apre sa eh apre men yon sèl timoun nou te genyen apre sa ou menm ak kiyès kap viv lakay ou? Mwen menm ak sèm mwen kap viv. Ou sèl ou sèlman? E mari ou? M pa gen mari. E vre? Wi paske depi lèm te fin fè ti pitit la kounye a m pa janm gen nouvèl li a nos jours. Humm tèt chaje pa gen anyen Bondye pa ka fè bon m espere Bondye ap fè w jwenn timoun nan paske pa gen anyen Bondye pa ka fè paske Bondye an premye poz depi ou remèt chaj la avè l m panse kanmenm w ap jwenn yon solisyon kanmenm. Wi m konnen l ap aji pou mwen paske l ap fè m jwenn pitit la kanmenm kote pitit la ye. Bondye beni w ma sè. Bondye beni w tou. Bondye beni w tou. Pòte nou byen. An bi ok mèsi ou menm tou. Dakò wi mwen.

Li pa fè m byen. Li pa fè w byen men. M gentan bò twòp tan. Ou fin di sa w t ap di m? Men panse a sa m di w la. Jezi renmen w li vle chanje lavi w. Fò m panse avè l. Se yon obligasyon.
M pa di w li yon obligasyon non men fò w toujou panse Bondye te kwè li te mouri pou ou pou l te ka ba w lavi ki pap janm fini. Bon, m ta byen di w depi anvan m fèt y ap di Jezi ap vini, Jezi ap vini. Wi jis kounya m poko janm wè Jezi. Wi sè Ani, sa w panse de mond lan? Ou pa wè mond lan fini anpil sè Annie. Saw di a Jack Dood son gwo pawòl ou di la wi paske nan yonn nan parabòl Jezi te bay yo li te di konsa gen yon nonm kap soti Jerizalèm ki pral nan Jeriko non sa paka fèt ou dwe soti An Jeriko pou al an Jerizalèm, paske Jerizalèm se vil gran wa. Ou konn ki sa parabòl sa a vle di? Lemond ap fini de mal an pi mal. Ou konprann sa m di w la? Wi, wi.
Si w wè Jezi poko vini, pran tan k make pou sa e gen yon jou kanmenm, jou lè jou a poko rive, pran jou a rive, l ap vini kanmenm. Anben, di Jezi pou mwen lè l vini demen.
Wi, sè Ani. Sa w di a, se yon gwo bagay wi ou di a. Paske nou menm, nou gen devwa nou pou nou antre pi fò nan lakou levanjil. Men, lòt moun yo, yo menm yo gen yon ede. Men nou menm, devwa nou sou latè, se antre kò nou. nan levanjil pi fon ok. Men ou sot di yon bagay la ede, kisa k ede a? Mezanmi se Annie ou konn bagay yo ou konn de kisa m vle pale a se Annie ok ou konn de kisa m vle pale tankou si Si yon moun ap fè yon ti biznis la, li chache yon sipò. Men mwen menm, ou menm, nou kretyen, nou menm depi nou gen yon ti biznis, nou tou remèt tout bagay nan men Jezi. Men lòt moun yo, yo chache met yon bagay tankou yon sipò pou ede yo. Pou biznis yo ka mache. Pou biznis la avanse.
Ok. Ou ka di Jezi sa wi men se pa mwen ki pral dil pou ou depi ou aksepte. Ou ka pale avèl tou. Se ou ki pou dil pou mwen paske se ou kap travay avèl.
Demwazèl ou ta renmen al nan lanfè paske lanfè pa dous non. Ou al nan lanfè deja sa ou konnen li pa dous. Se vre wi Gabby. Menm nou menm ki kretyen pa vrèman gen travay konsa. Paske menm nou menm ki pou al travay la ti jou dimanch lan yo ban nou an yo vle pou n al travay jou dimanch lan. Nan fason sa si nou pa gen Jezi nou mande pou nou priye plis nan sans sa.
Mezanmi ba yo se a nou se tèt chaje. Lanfè a poko la. Epi wap pale de lanfè.
Eh ou enterese de. Demwazèl pose a janm de la je Jezi renmen w wi. Sispann ri moun tande. Jezi renmen w anpil wi. Mwen lè nap di nan jogren nou tande nou anmerde lavi nou. Depi se pou Jezi nou pap gen pwoblèm. Nou menm sè Annie. Si wap gade ki valè atak nap pran la. Alevwa si nou pa gen Jezi. Kisa n ap fè, sè Annie? Ou konnen Satan p ap dakò bagay sa a n ap fè a non. Se Jezi pou nou gen. Si nou manke gen Jezi, nou manke priye, l ap bon sou nou wi. Fò nou priye tou.
Ok. Kòm Si e te avèk pwòp volonte nou, sa n ap fè a nou t ap fè l. Nou t ap gentan fè bak.
Mechan t ap gentan fin avè nou wi sè Ani. Ayayay, yo t ap gentan fin avè nou. Men kòm Bondye an premyè pozisyon, malgre atak èdmi a fè, nou gen yon gwo Bondye ki anwo a, k ap veye nou nwit e jou. Nou p ap pè, men n ap kontinye. Chache prezans Bondye nan lavi nou pou nou avanse. E sèl sa, m te ka di nou se amen. Wi m swete sa pou ou tou, kenbe pi fò nan levanjil. Nou pap dekouraje.
O Senyè, travay la pa piti non. Men, mwen pap dekouraje, pou kote ou pran m, ou mete m la jounen jodi a, m pap janm dekouraje, m pap janm kanpe nan wout. Jezi, di yon mo pou li wi. Petèt li pa konn sa l fè a, men.

Nan men dakò. Yeah.
Wi Jack Dave, fò nou kontinye travay pou Bondye, evanjelize, pou nou mennen kèk nanm a la repanstans vin jwenn Jezi. Paske misyon nou sa sou latè.
Ok, ok sè Annie. La nou pa gen fè bak sè Annie. Nou pa gen bak pou nou. Se kontinye pou nap kontinye antre pi fon nan lakou levanjil. Paske se sa, se sak ka ede nou sè Annie. Se li k ka ede nou. Nou pa gen fè bak. N ap mande Bondye fòs pou nou kontinye travay pou Senyè a. Mwen, mwen se ladan m kwè.
Mwen m se anndan Jezi, anndan l. Gade mwen grangou la, m byen sur ke Jamika la ka la fòl dafou. Ase li bay pou fè manje, m pa kwè l te ka pati. Tale sa epa Hee Sa m pat espere a se li menm li fè Wi wi sa w pat espere a menm se li k pral fèt la Ou mèt kanpe w kanpe w kanpe w wè sa m di w la kanpe w Sa w pat espere a Kanpe w pou mwen tanpri Epa ou menm sè Djamika m soti m tou grangou la m panse se ou k pral fon bagay pou m manje a Tale tale tale tale Ki solèy wap pale de nan la? Kounya ou pa kanpe pou mwen tanpri silvouplè tanpri Kounya la m soti mwen m konnen m ap pati m panse w ap fon manje ou ap frit on bay pou mwen lè m rive pou m sal bouch mwen kounya ou leve gwo gwo gwo a gwo solèy cho sa gwo bagay joun ou Ki bagay legliz wap pale m nan la ki bagay legliz wap pale m nan la gwo vye bagay ou sou ou e mwen menm vant mwen menm nan vant mwen ka p antre nan twa la. Sista ou pa fè manje, mwen ka legliz ou sipoze fè manje ki te pou mwen. Tann m rive, tann m rive lèm fini pou m kontre ansanm avè w silvouplè. Wi Jack Jay, se sak fè nou pa pè nan konplo, nan konbinezon, nan pyèj, paske nou kache nan Jezi, Jezi kache nan Bondye. Ou wè nou pa bezwen pè anyen. Se sak fè nou pa pè.
Anbe, ok se Annie. Mezanmi m kontan ti pale sa nou fè ansanm nan wi Jack Dave. Oh ti pale yo ti pale yo bon wi se Annie. E m konnen Satan pap dakò bagay sa wi. Mezanmi Satan sèm. Satan depi depi e sak bon wap fè. Sa nou pa renmen non. Satan toujou anvi mete yon divizyon. Li pa p renmen.
Mete yon parès nan sa w ap fè a.
Kounye a la, ou rete tout lasent jounen, lè yon legliz, legliz, legliz, yon legliz ki pa janm fini. Sa vle, pastè sa, legliz sa pa janm bay konje? Tout bagay ap bay konje, sèl. Legliz la pa pwoblèm sista. Ok, pa gen pwoblèm.

Non fo pastè li te pran pitit. Pandan nou tande pandan l ap mache, yon pastè ki t ap ba l levanjil. Poutan, pastè a manke fin ak tifi a. Manke tchwe l! Kounye a se yon lòt ki patnè ki... M te kontre ak ti nèg sa a, men li menm lè l ap esplike m nan, m sonje m te rankontre avè l. Nya ti nèg la priye pou li, nan bon sans li vin sou li. Wè, wè sa bon Dye ka fè.
Mwen konnen, e a baske mwen konnen, mwen konnen sa bon Dye ka. Mwen priye pou li, se bon Dye, bon Dye menm ki te vwe l sou wout sa i ka. Mwen. Si bon Dye pa te vwe l sa i ka, te ka pè di la vil jounen jodi a, men ou menm ou sipoze aksepte Jezi. Ni ou menm, ni sa i ka, mwen se bon Dye ban nou pwoblèm anpil. Bon Dye fè nou bagay ki mal, pou ki sa nou pa nou plis renmen al nan pwogram.

Oh Senyè, touche kè l non. Touche kè sista paske l pa konn sa l ap di a. Jezi, mwen m konnen yon jou w ap etire l nan sa l ye a Senyè. W ap chanje lavi l. Ou pral pran l kote w te pran m nan, ou mete m la, w ap mete l menm kote avè m Senyè. Paske e sèl sè a m genyen Senyè, m pa ta anvi pèdi l non Senyè. Di yon mo pou li non papa. Ooh Jezi ajenou senyè m konnen w pap dòmi senyè ou toujou la nenpòt ki moman Jezi.
Ti fi a vin avin manke m dega pou Bondye la kòmsi m te di l Mwen menm mwen menm mwen menm Kiara pou di Amika panse l ka vin pase m anba pye Seyè.